Bon m sak mele tèt mwen FBI mwen sak mele tèt mwen FBI man li kote non FBI la sòti gen de atis m pale gen de bagay m pale gen de atis mwen pale nan game nan pa gen moun ki konn si m pale avè yo ok gen de on bagay atis sa gendwa di m la pa gen moun ki konnen l ok en tout le ka m pa m pa on trèt m pap bat tèt mwen manti m pa on nèg ki trèt m pa trèt on nèg gendwa gen tanperaman m M toujou lakay mwen. Tout sa w wè m fè la, lakay mwen m fè l. M toujou apa, m pa melanje. Paske m pa konsidere tèt mwen se yon nèg ki ki anndan mouvman an vre. Ou konprann? M pa anndan mouvman nan sans tripotaj, bòlkotaj, pale moun mal, imilye moun, joure moun. M pa anndan mouvman an. Se nan sans sa. M anndan anndan mouvman nan mizik, respè, tèt ansanm, konn viv a moun.

Yo yo gen de medya yo pa ka fè konfyans zanmim. Gen de nèg yo pa ka fè konfyans pou yo di yon ti pawòl. E gen de bagay m gen nan menm la. Gen de bagay m konnen k pral fèt nan game nan. Ou pa wè m toujou di konsa? M toujou di konsa. Ou wè m toujou di konsa. E gon ti bagay m toujou mete m di fèt atansyon, ret branche. Ok.
Gen bagay m konnen k pral fèt nan game nan. Men map di gen de bagay ki pral fèt, ou pap janm wè l sot nan bouch mwen Kounye a pwati sa di a m desu de misye. Ou konprann? M pa, e sa fè m ba tèt mwen FBI la. Gen anpil bagay m konnen, e gen anpil bagay ki pral fèt, anpil moun pa konnen. Ok.
Sajès, m pral poze w yon gwo gwo kesyon la. Pa gen pwoblèm, m la. Kesyon sa, fò w reponn li nenpòt jan pou w reponn li.
Ou konnen m gen rezèv. Moun yo bezwen repons lan.
Sajès, èske w ap rekòd Joel la? Ou ap rekòd, ou tou ap rekòd la wi?

Vye atis.
Yon sèl bagay, yon sèl bagay. Wè sa fèk kòmanse rekòde la. Yon sèl bagay wap fè. Fèt atansyon. Lè w fin fè live la avèm, pa delete li. M pa delete li, m pa delete li. Sèl li pou kapon.
Ok.
Si w tap chwazi 2 atis nan Florida,

Si m tap pran 2 atis, tande. San, bon lage bagay la san filtè, tankou, tankou Fòk Olòf konn di zero tolerans. M, m pa pral, m pa pral pran l nan sans pou moun yo di ke, kèt, m pa ka pran 2 atis non menn. M pa ka pran 2 menn. Li pap janm ka 2. Pran 2 atis ou san, ok, pou ou menm, ok, pou sajès, ou santi 2 nèg sa yo ka reprezante Florida valableman. 2 atis ou pran li gen dwa zanmi w li gen dwa pa zanmi w ou bay 2 atis ou konnen ka e pa nan state ki ap viv nan Florida menm. Non m pa ka pran 2, m pap janm ka pran 2. Si m ta pran 2 m santi m santi m trayi nèg nan state yo paske lè m devan yo non non lè m devan yo paske non non pase m pa ka bay 10. Ou pa ka bay 10 tou non. Non tande m pap bay 10 men lè m devan nèg yo gen de bagay m konn ap di ki motive nèg la. ok.
M paka vin la a nan, e sa k fè anpil nèg fò gen kontwòl paske gen nèg ki egare la a, ou konprann, paske yo gentan gen 2 ou 300 moun k ap gade oswa devan ou Benson pou yo di tout bagay, non se pa konsa l ye, fò gen kontwòl, sa w ap di devan nèg lan fò w ka di l dèyè do l, ou konprann, se yon bagay, se konsa l dwe ye, m pa ka pa al pran 2, m pa ka pran 2, m pa ka pran 2. Ou pa ka chwazi 2 atis? M pa ka pran 2 monchè, si m ta pran 2 m ta santi m koupab menn, paske chak nèg sa yo menn yo gen yon stil lakay yo menn ki diferan, m ap di w, Men sa pase nan nèg yo. Nèg yo yo confuse sa yo gen lakay yo an. Ok. Ok avèk yo sa yo gen.